Li di nou, Bonsoir, bonsoir mesdames et messieurs, se Patrick Amazan k ap antre lakay nou. Aktyèlman la a, mwen nan lokasyon kote yè te gen gwo altèkasyon an antre gwo siwo avèk Ralph. Kòm nou konnen deja, sa se car service lan, epi la a se kote next door kote biznis gwo siwo a ye. Byen antandi, Ralph toujou hangout la a, but sa k pase yè, San nou pa konnen sak pase nèg yo te vin batay kote ke gwo siwo yo te arete gwo siwo te gen anpil pale anpil yè swa men malgre tou nou gen anpil moun la k pa vle testify sak te pase men m gen yon zanmi la avè nou very quick ka pral bay nou sak te pase ok ou kab esplike nou sak pase kòman ou rele zanmi pam Raymond Raymond Raymond nou konn Raymond trè byen nan kominote a sak te pase Raymond yè egzakteman. Monchè m chita la konsa epi siwo di rapope nou biznis telefòn patati nan pale epi. pandan nap pade konsa epi yon lòt kadè m wè m wè Raph la parèt paske m pa konn ni Siro a ni Raph la ok konprann Raph la fè sal parèt la epi epi Siro di l konsa ou vin anmède m jis la ou met pitit mwen nan Facebook ou pa gentan fè bagay konsa konprann yon lòt kadè m wè li fout Raph yon sèl kout pwen yon kout pwen mè yon kalòt. Kalòt ak kout pwen paske li pran nan tout lestoma ak tout figi l. Ok mezanmi.
Raf pa di l anyen.
Ok. Raf metrize li. M pa konn si l goumen, l pa ka goumen. M pa konn si se yon banda m vle di. Raf metrize l. Ok. Epi Raf kòl polis. Ok. Lè Raf kòl polis, polis vini premye fwa a, yo pa arete misye. Ok. Epi Raf rekòl polis ankò, m di Raf kite sa. Men Raf pa vle kite sa li menm. Ok.
Epi Raf rele polis ankò. E lè yo rele polis ankò, polis la vini, li arete Siwo. Ok.
E sa sèlman m konnen mwen menm. Wi men epi sak pase menm e Koman sak pase menm epi si ou te vin te pase la maten oubyen lè ou pat pase? M pat la si siwo te pase la m pa konnen se Raph m wè maten an la. Men byen antandi pat gen moun ki te dèyè separe batay la lè batay la ap fèt bagay konsa? Non ti Jean Fantom ki separe batay la. Ok. Epi fè nèg yo pa batay plis. Ki fè nèg yo pa batay plis. Men Raph la pa tap goumen tou anyway. Raph pat sou goumen, Raph te jis vin salye, salye, fè diskisyon. Li te vin kote, nan Raph te vin kote mèt Beza. Ok.
Epi, epi, epi, epi Siro te, pandan moman te la tou, te devan an tou oubyen li te anndan nan biznis la? Non, Siro te deyò a la lè misye pare. Ok.
Ok Raymond, mèsi bokou zanmi pam, respect. Kòm nou kapab wè se konsa sa pase aktyèlman la, mwen devan kar sèvis sa a. Ou konprann? Bon, byen antandi gen zanmi k pa vle bay entèvyou, men car service la, epi sou kote a, se kote, se kou si yo ta pral ouvè biznis, se kote nou wè baryè a la. Ebyen, m ap di nou, se te Patrick Amazan pou Patrick Amazan Entertainment nan kònè Avni Earl and East 91st nan Bwouklin. Kòm nou konnen, yè swa te gen anpil moun ki te fè deplasman yo, gen anpil zanmi, fanatik, ni Ralph ni Gwossiwo k t ap fè e chache konnen zo nan kalalou yè swa. Men se te Patrick Amazan pou Patrick Amazan Entertainment, m ap di nou mèsi. Bay.